Bonjou bonswa tout moun, son plezi kòm toujou pou nou pale foutbòl, diskite, analize aktyalite a pou ou. Mèsi a ou menm ki toujou la avèk nou, k toujou like, k toujou pataje, ki deja abòne. Nou pap sispann remèsye ou pou sipò sa e sila yo ki apèn dekouvri nou k poko fè sa, donk fè li. Bonswa Chilton byenvini. Bonswa Kenly bonswa tout moun nou byen kontan ankò yn fwa nou la nap gade sezon nou kòmanse nou nan match depi wikenn wikenn nou okipe ou konnen nou trè aktif e nou la nap diskite tout bagay.
Jodia yo dim bouch pa gou non papa yo dim meyè defansè de tou lè tan vin sove w anmweyy bare. Non nou te pale de li li fè moun son ekip ki kraze. Kòman kraze ya? Kraze ki pa menm Fòk di moun yo ke e pou moun ki pa te gade match la, match la fini 2 gòl partout men Liverpool a chak fwa yo mennen sou li nan match la. Wè nan tande Liverpool pa pa konvenkan mwen menm m'pap m'pap ba sa yo pou ira yo la paske son ekip ki ki kraze ou ka gade ekip la pa gen iliy goch li pa gen iliy dwa Ya ya ou konprann li M'panse ekip la ekip la pa gen lateral goch li pa gen lateral dwa. Frimpong lan son nèg bon m pa konnen se san m te. Li gen lateral goch ak lateral dwa monchè nèg yo pa wo nivo. Tande sa m te soulinye se ke nèg yo vann moun nan chanpyona dalmay la nèg sa yo Nou pale de sa isi a wi. Nèg sa yo pa souvan al briye nan lòt kote depi nèg la te bon an dalmay epi kon yo vann ou son Son katastrof. Apel peye ou voye pou doudjo bande. Bon.
Paske neg ki soti an almay ki bon yo knn konn pou yo oblije retounen nan Leipzig la. Yeah yeah. Fè tout kote lal pa bon. Yeah. Ou konprann sa vle di ke neg yo depi ou wè neg la tap briye an almay ok lap briye. Se ra neg ou ka kontwole Bellingham, Toni Kroos, Harry Kane.

Li bitè jodi a. Li bitè jodi a men kòm se pa wòl titilè ke lap genyen tou. Konprann men depi nèg la Floren Witz Frimpong la bon pa gen moun ki konprann sa. Sa vle di Frimpong nou te konnen nan Leverkusen nan son ou ka gade se 2 jwè diferan. Misye pa bon menm menm menm menm. Men gon bagay, gon bagay map konstate jodi a tou wi. Kòm si M konstate yon sòt de febrilite defansif lakay Liverpool ki twò akru menn. Kòmsi chak lage desann, tankou ekip la debraye tankou yo konn di. Lòt bagay, ou pa gen Fabinho nan mitan teren w ankò. Ou pa gen Anderson. Li pa t gen Mac Allister ou pou kòmanse. Wi. Ou pa gen Matip, pa egzanp. Ou pa genyen, menm si Konate a pa t bagay, men parapò a Van Dijk la. Ou konn Van Dijk ki jwè l ye deja ak premye makaj pa pou li. Sa vle di ti Jeremi Jake fenk fin la bon gen bagay li poko konnen li degaje l men se poko sa. Donk Liverpool gen gwo pwoblèm, ekip sa m pa kwè ke e sitou ou pèdi Luis Diaz, ou pèdi Salah ou konprann ki moun sa yo va ranplase? E mwen souvan di sa isi a, m trè souvan di sa isi a se ke ekip pa fèt san 6. Komsi fok gon neg kap fe job sal la. Liverpool pa genyen. Gravenberch son bye dou. Ah on bye dous li ye kalalou. Ou konprann Liverpool jan Iraola te di la ekip la pa gen jwè. Iraola te klè a nèg yo. Li te di nèg yo ekip la pa gen jwè e se vre. Ekip la pa gen jwè. Bon, Yo pa bay anyen fè.
èske, èske kou ba kou la a t ap enteresan? Bon, nan jan sitiyasyon an Li ye t la ap, a. li t ap pote eksplozivite kanmenm. Se gòl la, li pa, li pap ka nan finisyon an, men omwen, meton nèg la ki pou alimante Izaak. Nèg yo pa menm alimante Izaak on jou, on fwa menm jodi a. Izaak, Izaak mal pase jodi a. Non, men se 9 la ou konnen depi pa gen elye k ap, k ap pwovoke, k ap koud balon ba li, ou ap kwè li inekzistan. A, a, a pa sa, Rayichè di Danlblan, m wè, m wè lè l rantre jodi a la, li ba w on stabilite defansif konpa. E, e, e, a ou. Bon, nan, nan, nan. Nan konsèvasyon de bal. Nan konsèvasyon, nan sòti de bal.
Nan, nan. Gen kèk dyòl. Paske sa k vin rive, li menm, menm si w ap drible l, l ap pot tèt li ale. Van Dijk pa p nan sa. Van Dijk se fè bak, fè bak, fè bak. Ou pa p janm wè Van Dijk nan met ba pye dèyè l atè pou l ap kòmsi takle nèg atè. W ap wè nan sa yo, a ou yo toujou antre, E gen de tak li fè se yo k sove Liverpool nan dènye lè a men ekip la pa bon. Si yon nèg wè ekip la pa fè top 4 kòmsi pa pot yon bagay pandan sezon an se pa si ekip sa pa remanye. Se pa ira yo la men ekip la pa bon.
Epi jodi a la tou te gen City k soufri anpil. Mesye premyè lig la la gen boulèt kanon la e gen nèg fè yo pran prekosyon pou pye yo pa glise depi mwad oktòb yo pa ale. Mariska Mariska sove de jisans men nèg la ta konn sa pase bon mouch jan ekip sa yo a se vre l chanje antrenè men efektif la prèske pa bouje ou konprann efektif la prèske pa bouje donk Marco Rose prèske jwenn prèske tout menm nèg yo ki sa l fè se kèlke grenn nèg ki deplase epi l antre lòt nèg epi l ap wè kòman men ou santi stil foutbòl idantite a bon mouch kenbe l bon mouch kenbe l wot entansite presin konstan Ou konprann? Men wap pale de ekip tou. M santi city a poko gen ekip non. City a gen moun yo k toujou la men poko gen ekip non. City a gen menm moun yo. Men ou poko wè kisa Maresca vle fè. Donk son grenn match. Sa nap di la se bagay nap ka evalye. Non men li pa yon grenn li 2 e 3 zero pran devan Arsenal la. Non li pran 3 zero nan men Arsenal.
Ou ka di Arsenal pi bon pase l ok Arsenal bat li. Sa n konnen pèp te ka la l pèdi tou pase pèp te gon 5 a 1. Posib. M p ap m p ap klou el. Men konn a la m pral gade. Sou dezyèm match la fò te kòmanse wè yon bagay. Konn a la lè nou nan 2, 3, 4 a 5 match afile. Paske m pa nan fòmasyon ke m wè a jwèt Maresca a pa defini. Menm si se yon kotch m konnen gwo match li jwe yo pi byen ke ti match. Pase merit li se gwo randevou pa tè. Avan w met do la tè wap batay anpil. Bon sa m dakò men. Men kounya la.
Men se pa nan premyè lig la m kapab di w gen 6 gwo randevou. Men sof ke li fè boulot ki enpòtan an, li sòti ak viktwa a kanmenm. Li sòti ak viktwa a men lè se 2 defansè, lè 2 defansè monte epi se yo kap fè gòl pou ou.

Bon, mwen m pa wè.
Yo te ba nou yon kout ti nonm nan yè. Joe Van Ness la pa mache.
Sa vle di misye oblije jwe Foden, li oblije ka kalite de pwovokatè e de driblè a. Si Semenyo ka konbat ak Doku, bon Grealish tounen. Mwen m panse ke Maresca ka fè Grealish tounen jan l te ye nan Aston Villa. Ki pa jwè sezon pase a jiska blesu lan. Wi lè Misye te enteresan.
Ou wè lè lè lal nan Everton nan wèl te enteresan. Men Guardiola te fon robo. Nan men Guardiola li menm se retire pyon met pyon ou wè. Nan men lè fini. Misye misye pap jwe. Tande gon gon gon Anatson te di m yon bagay yè. Pep son coach ki gen defo vre. Pafwa l pwograme nèg la, l antre nan tèt li l fèl jwe tankou robo. Sa kel mande, sal bezwen se li wap fè. Se li wap fè. Sa ki fè ke jwè lan pa fwa jwè a diminye.
Jwè a diminye li pa vle pran ban. Sa w mande l la, se li l fè. Sa vin konnen a kalite teknik e lòt kalite jwè a pèsonèlman li te ka devlope. Ou anpeche l devlope yo. E se pa pou san rezon wap wè aprè Pep gon pakèt nèg ki t avè l ki pase tankou lèt alapòs. Kot Kay Walker jodi a? Kote yo? Trop programasyon. Kot al kot ake ap jwe jodi a? Kot nèg sa yo? Ou konprann sa vle di ke son seri de nèg li fè la epi li fè yon bann wobo pwograme menm si lap gen di mal poul genyen tou pa vwa fas a de ekip kap soufletel men aprè li fin ale tou jwè sal pase tankou lèt alavans. Epi epi jodi a la tou yo korije wi. Kat zero 37 minit wi. Konik sa pa tnè. Yo t korije Emery. Son chanpyona sou fè tansyon bat kò. 4-0 37 minit Emery pran katon bon m gen enpresyon Brighton leve pye l Brighton leve pye l paske sa m te wè k tap fèt la se twò masak. Brighton gen pitye pou li. Aston Villa pran 4 0 Humm Milik la kòmanse a men papa. Se ton bagay terib. Epi epi tou menm jodi a tou e e bon dabò sou tèren Atlético de Madrid kòm ta di sa sove de justès men tou tou gon yon sòt de lwil ki ajite sou dife Alvarez sa la. Avèk Alvarez gon bagay wi m wè nan jwèt la Atlético a. E defans lan twò cho menn. Nèg yo pote de. Nèg yo nan twòp pote bout nèg yo pwovoke 2 penalty nan nan entèval yon 10 minit. Ya, ya 10 minit 2 penalty. Ya nèg yo se kòmsi Simeone ki kenbe foutbòl defansif la twòp. Mwen misye se yon nèg ki pap chanje. Bon,
se idantite li kanmenm. Nan defann, defann, defann, defann. Nèg yo komèt 2 2 w ap wè nèg yo pran 2 gòl sou penalti e 2 fot pratikman. Bon Lenormand menm menm menm menm menm menm. Non Lenormand li menm m pa konnen sa a gen lè se pou Woodby li t ap jwe.
Li jete nèg la li bay. Pase pase. Epi lòt bagay bon Alvarez. M pral di w yon bagay avan nou ale nan kesyon Alvarez sa. M estime ke.

Ou konprann? Donk, ou, nou te gen enpresyon nan premye, premyè peryòd la ke te gen yon bagay ki sanse t ap mete an plas, ou santi ekip la t ap sòti, e te gen yon jwèt ki t ap fèt. Kangin Lee an te trè enteresan. Men, lè w vin pran dezyèm peryòd la, ou gen enpresyon ke Misye pa fè gòl epi. Twòp presipitasyon.
Tande, misye wè l pa fè gòl premyè peryòd la, sa w konnen l al fè? L al dè pou l bat ekip la depi premye mitan pou l rekile. Konnya di fè ke li pa fè gòl nan premye match la toujou 0 a 0, li pa vle se ekip la ki bay gòl e ke li menm poul pèdi match la. Konnya wap wèl rekile, nan rekile a wap wè se pubil ki fon gòl. Se nan fin fè gòl li a lal fè bak anpi yo fè 2 penalty. Ou konn sak dwòl nan bagay la? Misye fin fè Alvarez al chofe. Lè pubil mennen 1 0 li fè Alvarez al chita. Ebyen sa m t ka vle di li te bezwen gòl la. Konnya la di fè ke konnya ou konnen se

Ajoute sou sa w ta di Alvarez, Grimaldo, tipa Simeone a, Juliano, nèg sa yo genyen posibilite pou yo mete yon entansite pou y al chèche dezyèm gòl la. Wap wè wè li vin nan Lenormand, li vin nan Ankou, li kite Bubi la, donk son nèg se Li pap chanje idantite. Bon. Apre wa wap wè de penalty bon. De justesse ti nèg li a vin egalize pou li. Epi tou m dora etou papa. Ta sanble genlè depi gen penalty sou Atletico yo mèt di gadyen an al chita. Li mèt bay vag. Nèg yo gon pwoblèm avèm tande misye pa janm gen pwoblèm. Nèg la konnen kenbe penalty son bagay ki fèt. Non men tande Chilton.
M dakò avèk nèg yo nan reji a. Misye misye pa nan pu pa janm chita non tou kanpe. Non Oblak la anraje wi. Tou kanpe a monche. Oblak la pa janm sove Atletico nan okenn seyans. Nan okenn Pandansetan gad gardyen Getafe a. Jodi a David Soria sove Getafe. Ya Getafe genyen 0. Genyen 0.
Men men men men men ou gen enpresyon ke Mousso Mousso parèt enteresan nan egzèsis sa ke misye. Non non men men se Mousso ki pou jwe sou misye. Mwen m pa konnen sa Simeone ap fè. Men l fè lè pou Mousso jwe nan ekip sa.

Ferran Torres manze sa gon lot stati.
Antouka fòn di ke misye fon trè bòn rantre 2 aksyon byen negosye. Se sa Ti Loulou te bezwen, on nèg ki a la manière de Gonzalo Ramos lè lap soti sou ban trè danjre. E wap wè konbinezon misye avèk Fabien Louis trè trè enteresan. E Fabien Louis bay misye 2 Parisien e a 2 a 0 sou Paris Saint-Germain se Fernan El Niño Rosario Torres ki e bay Paris Saint-Germain souf avèk yon grenn pwen. Donk ou ta pral kritike l pou di ok li konn ap rate gòl nan Barcelone men kounye a gade finisyonl, gade sans de deplasman, gade sans de

Ferran Torres taktikman e fè l konprann ke wòl li se yon vrè bitè e n ap wè kalite foutbolistik yon moun tankou Ferran Torres. Chante a twò lwen monchè, chante a twò long. Kote, pa banm non bagay. Lè wap fè yon powèm pou yon moun ou renmen anpil fòk. Yon moun ou renmen anpil? Depi kilè? Depi kilè Ferran Torres tout zanmou sa a? Depi 19 jiyè 2025.
Enben ok, enben ok mesye, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm non. Epi e Mourinho vole osekou de Vinicius ou apa? Monchè,
Mourinho pral dekouraje ak Vinicius e l ap fini pa mete l sou ban. Paske. Non, alò se pa pou kondisyon sou tèren non, e pou sa misye ap sibi. pou sa misye ap sibi.
Eske ou pa konprann, li di w Vinicius pa inosan men li admèt ke, li tande, li admèt ke tou fòk ke Vinicius jere yon seri de bagay mantal. Mwen renmen ti fraz Vinicius pa inosan. Gen lè depi nan Benfica misye sòti avèk ti fraz sa. Vinicius se yon jwè ki anmèdan, anmèdan, anmèdan, anmèdan, anmèdan. M konprann ke advèsè yo, pafwa advèsè a kisa l bezwen? Li konnen ki jan de jwè yo. Vin mèt yo nan match. Li mèt yo nan match, yeah. Li vin pwovoke, li vin bay. Men ou konnen ti pèpèt mayi sa toujou cho.
Kòman pèpèt mayi a? Atakan brezilyen ou tap di? Ah. Kòman ti pètpèt mayi sa? Pale anpil sa toujou nan bagay. Wap wè, gade yè. On fot bay la, l pouse nèg la pandan pa gen anyen. Fot la, fot la fini. Fot pou li. Fot pou li, abit la dakò. Kounye a, la l bouskile nèg la, la l. Kounye a li pran katon joun.
Kounye a li pran katon joun.
Sa vle di sezon an poko menm kòmanse, Vinicius gentan mete Mourinho nan defann li nan laprès, li gentan kòmanse nan nouvè lonbri. M byen kontan pou li. M byen kontan pou li. Misye gentan anbwouye nan yon senaryo la pandan yon grenn match ou gentan jwe pandan sezon an. Kounye a, lè l nan 10, 15, 20 match a kontinye. E foutbolistikman, misye regrese. Pase w wè e pa yon nèg k ap jwe anyen. Depi lè vizaj chanje bagay, bon m pa konnen si misye ka demanti ba, men misye pap jwenn anyen la. Kòman depi lè vizaj chanje a? Depi lè vizaj chanje a? Ki vizaj chanje kòman?
Misye koupe tèt li mete yon lòt tèt? Non tande, nan mondyal la misye te bon. Kòman li te bon an? Misye te trè bon an pandan l ap jwe pou Brezil la. Ok. Sou teren misye te trè bon. Menm si nan eliminasyon nou te di misye. Foutbolistikman w ap pale la?
Foutbolistikman misye te trè bon. Ok. E se Vinicius nou te konnen an, vrè vizaj tout bagay. Kounya la E kote w pral a vizaj la la zanmi. Misye gon pil bab, vizaj li bon. Sa sa pèdi nan foutbòl nèg la. Defòme, babin li men longè, mwen m pa konnen si. E e pandan w ap di sa tou.
Monchè, m sispèk Lamine wi. Pou di Lamine, pou di Lamine pa nan refè a tou. M wè misye plen bab e. M wè vizaj yon ti jan modifye. E gon bagay, w ap wè Flick jodi a l frape pye l atè. Flick frape fò. Apa sa, pou n rantre dirèkteman nan Barcelone nan. Meyè brezilyen moman an. Non pa pale de blofè sa monchè. Kòman blofè a. Wè wè rafia. De ki escroc map pale. Non de rafia wal pale li k fini meyè sa. Wi wi wi. Wè sousou sa.
Kòman sousou a. Yo pa jwe nèg a konsa monchè. Wè nan Barcelone misye ap fè tout ce qu'il faut. Misye ap bay tout li menm ki toute ki toute aksel. E dayè misye tèlman mechan misye tèlman mechan Ancelotti akse misye lè match Brésil Haïti a. E pa anyen lap remèt. Li telman pa ka atel bri li vin kou pila li fè al pran jan li blese. Men wè mete jeu nan Barcelone lap bay tout li menm lap fè tout ce qu'il faut. Lap lap fè gòl lap bay pas ap rete. Li te blese zanmi tande.
Non Raphinha e blofè li. Tande nèg la te blese frè. Lè wap pale de Raphinha pa pale w men non afè brezilyen nan bagay. Non men kisa ki nasyon ki nasyonalite.
Non li pote non brezilyen. Kanpe tenten. Dayè dayè ou wè. Bon kounya si sa vle misye pa vle m di nèg la se brezilyen. Ou wè sa Marcelo te.
Eske sou sikwi a la e pa meyè brezilyen? Non, li gen nasyonalite a e nan peyi a l fèt. Men, lè w ap pale foutbolistikman kòm jwè foutbòl misye pa brezilyen. Kòman l fè pa brezilyen?
Non men, men tande. Ou konn yon bagay misye fè pou Brezil deja? Ah kyèt mesye. Meyè brezilyen sou sikwi a. Pou ou?
Kòman pou mwen an? Bon e pwouve l. Pwouve l nan kisa?
E pa. Ah men lè l kontinye ap fè gòl e pa konsa l te toujou konn fè gòl? Lè ap fè gòl l ap bagay. Ou pa wè sa Marcelo di w avan yè? O Brezil, seleksyon brezilyen nan menm. Depi ou pase la. Pou w gen yon rekonesans ou chanpyon du mond ou. Men depi ou pa depi ou pa chanpyon du mond se kòmsi ou pat janm pase nan seleksyon. Enben enben. Sa vle di tradisyon. Sa Marcelo di a l aplikab pou li. L aplikab pou li, pou Neymar, pou tout lòt yo. Pou tout lòt blofè k pase yo. Enben kounye an w pa ka pran tre Raphinha wè Brezilyen an menm non bagay.
Kòmsi ap desann nèg la konsa. Epi epi epi w ap vin fè fanfara pou Ferran Torres. Bon Ferran Torres se. Tay li pwouve l an klèb e an seleksyon. E an seleksyon.
Mesi Jezi papa. Gade nan kisa w mete m a yon grenn gòl mesye. Yon grenn gòl. Yon grenn gòl. Kounye a nèg yo ap fè fanfan pou nèg la. Gòl sa vo 10 milyon gòl. Grenn gòl sa. Alò fò n di ke jodi a la Barcelone fè yon festival. Non paske ann byen antre nan liga. Men ey epa fek pa ba ti jèn nou min. Monchè mte vle yo te met misye sou kekòl. Amza te ka Non e tout lè Raphinha vin bagay. Misye te ka met Amza sou kekòl. Men Barcelone fon bon antre. Monchè malgre rantre a mwen genyen kèk ti aspè ke mtap eseye gade. Bon epat fè 11 lan. Premyèman non men. Li melanjel li melanjel. Li melanjel se vre men Ou dakò avèk mwen, se vre nèg yo fè viktwa la, men an tèm de pwodiksyon de jeu sou sa k sou tèren an, nou gon ekip a tou moman ki koupe an 2, sa ki fasilite aske Elche sòti balon trè fasil. Non, li fè an fonksyon de advèsè a, paske pa bliye li met Bernal, li mete ti jèn nan Gavi, Ispa lan. Non, m panse tèt wouj ou t ap pale, misye sòti pa pran. Misye te bon, yeah, Gavi blese ankò. Misye li te met gavi. Wap wè li pran yon seri de nèg li konnen ke ki te gen plis tan, ki fè plis tan ap antrene bagay konsa, li melanje l avèk de kad. Sa ki vin fasilite li bat match la. Donk sa yo ap di ekip koupe an 2, koneksyon pa fèt bagay sesi sela. Wap admèt avèk mwen mesye se pat se pat vrè ekip misye a. Sa vle di gen de bagay ou pral jwenn o nivo taktik e l konnen ke advèsè a depi l gen 2, 3 endividyalite lap ka bat li. Ki te fasil pou li. Bon, m dakò wi. M dakò sou pwen sa a. Epi, defansivman tou, m te estime ke Espar lan te trè enteresan, menm si nan sòti de bal yo pafwa misye fè enpe two. Kòm si ou konn wè li t si jèn. Li t si jèn, l ap chache byen fè, yo fèk mete l. A di, i gon kwochè anplis. I gon, i gon, i gon nan sòti de bal lan, gon bagay. Sa yo konfyans yo ye.
Pase, Li vle kwè ke li vle fè yo kenbe la pou yo wè l konba e li ka pote. Yes. Anben la fòl oze riske. Epi. Ou konprann li paske match la l pa nan difikilte. Epi euh Christensen. Tan Christensen devan el chil patap pa byen jwe ak ekip la. Li pa move. Non li pa byen jwe. Non e e e. Li pa byen jwe. E pa Christensen ki pa move.
Eric Garcia tèlman repliye pou li a yon moman done ou gen lenpresyon ke Eric Garcia se defansè santral la. Men m pa di, m pa di, m pa di li ekselan non men m di pa move. Anben pa move ak kiyès ou tap jwe?
Barcelone ap bat Elche. Nan men kounya kounya ou vle m analize match Barcelone Real Madrid san poko jwe? Non e pa pou sa. Yè nou te analize Real Madrid devan. Christensen Christensen bay anpil manti. Dayè ou wè konbyen de fwa ke Edgar sa sot dèyè a vin koupe balon pou li. Konbyen gòl Barcelone pral pran Edgar sa kouri vin koupe koneksyon pou li. Bon m di w gon moman ou k rive ou mande èske Edgar sa se defansè santral l ap jwe. Majorite balon Christensen ta dwe kouvri. Mwen m te ka pale pou Christensen konsa si m te wè balon Edgar sa ap defann yo se ta li menm. Ou wè, on nèg yo mete jwe santral pou se lateral la ki toujou ap antre vin fèmen pou kot Christensen.
M sonje yon aksyon, jwè a, jwè a de dwa de fè gòl la, li menm avèk Juan Garcia se. Se Eric Garcia, konye la, ki plas Eric Garcia ap jwe? Lateral dwa, kote Eric se? Li vin dekoupe dan laks ou menm. Kote, kote, kote Christensen? Kot kot christensen. Epi epi Messi met ou Messi met ou misye misye vitès pou jwe hors jeu a misye poko genyen. Yes e e christensen nan? Yeah misye poko genyen. Non men m pa m pa kwè Flick ta ta ka antre tèt li nan bagay konsa. A mwen ke wap fè Rick Garcia kou Barsi. A mwen ke sa. Men e pa e pa christensen Gérard Martin misye fè jodi a? Ou bay se katastrof. An? Ou bay se katastrof.
Non, non, non. Men sil fè Gerard Martin avèk Koubasia. Sil fè Gerard Martin Koubasia li ka bon? Li ka mache. Men Christensen nan ou.
Bon, Christensen se ton jwè ke. Paske ou konn sa m pa, m pa konprann. Christensen fè tout tan sa ou tou ne ekip pwolonje si se la. Pou ki sa gen 2 balon, se pa sou lèl Eric Garcia, Eric Garcia bat yo. Se nan antre vin kouvri pou misye. Yeah, yeah.
Epi laj Christensen tou li tan pou ke misye parèt an tolye nan defans FC Barcelone lè lap jwe. Tankou ou pa gen enpresyon ke... Ou ta gen enpresyon kòm si gwo otorite bagay kon sa, ou pa janm wè sa. Non. Ou pa janm wè sa. Bon, kòm se Elche bagay, Flick fè l an fonksyon de nèg pou te mete kou Barsi poze. M panse de mèkredi Christensen ap chèche plas li. Epi lòt bagay ankò,
Fò nou ouvri dosye Lamine nan wi. Bar la kòmanse enkyetan. Non men depandans Lamine nan flick. Mwen menm kontan laflick retire l bonè nan match la jodi a. Misye pap jwe anpil. Non men non men e pa plis depandans lan non. Kòmsi jwè a li menm gon pwoblèm. Se menm nèg mondyal la k vini. Menm menm menm Lamine mondyal la. E dayè misye pèdi yon pakèt balon, pakèt balon. Misye lè fini tou nonchalans lan tou. Nonchalans, misye tande defansivman l pa pote, epi ofansivman l pa pote plis ke n konnen yo. A chak balon ke misye jwenn se pèdi l pèdi yo. Lamine pa janm negosye konba. A leksepsyon de grenn pas li fè pou Raphinha a sèlman. E grenn pas? Ou ap pale de ki pas?
Eksteryè pye Raphinha a mete a kote a. Ah ok ok. A leksepsyon de sa.
Yeah. Aprè sa misye negosye tout bon balon misye jwenn, misye mal negosye yo. E e e e. E Barcelone bat se nan lòt bò a. Yeah. Nan bò ki gen lè Gordon vin moute, lè Ademi. Moute ladan l, Se yeah. bò sa k menasan. Yeah.
Bò Lamine nan pa gen anyen, pa gen aktivite. Non, e men men m panse ke fò misye remete l o travay wi paske rekritman Adeyemi an son konkirans yo vin bay misye. Si si si misye poko gen stati nan Barcelone non papa. E Lamine?
Yeah, misye poko gen stati nan Barcelone bagay pou kòmsi panse ke li entouchab. Non non non non non non. Non non non non. Tankou ou konn di kote k pat gen pen. Yeah, pen dou a fè sa l vle. Pen dou a fè sa l vle.
Alò m pa di Lamine Yamal son pen dou non. Non, son egzanp konsa sa vle di ke fò misye remete lòt travay, fò misye pèfòman pou l ap jwe. Egzakteman. Paske si misye toujou ap pase akote a Demi toujou ap. Nan moman ke misye sezon pase a, li pa t gen ranplasan, nèg ki t ap fè pwa a pa t fè plis ke li. Non men tande, se Rafinha ki te double l pandan Rafinha ap jwe. Ya, sa vle di ou te gen enpresyon ke kanmenm, menm si Misye misye mal pase nan match, Flick pa gen chwa. Men kounya la a, Flick gen solisyon, Raphinha l ka re li ka li voye adwat, li gen solisyon Adeyemi an k ka adwat an li menm. Ou konprann? Lè w genyen Adeyemi ak Gordon, ou gen Adeyemi ki ki ki de lòt kote fè yon gòl
On pas rafinè k bay pa sa yo. On gòl.
Ou gen Gordon ki nèke rantre 10 minit rantre sèlman 2 pas desizif. 2 pas desizif. Sa vle di nèg sa yo yap klaksone fò deyò men. E Fermin Lopez ap frape fò sa vle di atak la nèg yo rive fè yon koyezyon dekip. E lè ekip la ap bat konsa nan atak la jodi a se sèl Lamine ki pa a la otè. Ekzakteman. Sèl li menm. Fòk misye souke kò l.
Fòk misye souke kòd. Epi Juan Garcia toujou Juan Garcia. Li menm jan epi pat gen twòp aktivite bò yo tchè men balon pou l negosye yo, l negosye yo byen. Sal sa Barcelone gen ou santi bò goch la, bò dwat la Eric Garcia kouvri l byen byen jodi a. A wi trè trè trè pwòp. Trè trè pwòp epi.
E misye menm, misye menm fè, misye fè depasman de fonksyon tankou jan w sot di a la, a chak espas kouvri pou l. Non men se se depasman, se lateral dwat e alafwa defansè santral. Se de plas li tap jwe. Paske si se pou nonm ki rele Christensen nan. Kòman nonm. Paske an pran gòl. Jiskaske l pa ka potè. Se pou towo sa. E pi nan mitan teren misye jodi a bon. M konprann ke l kòmanse a gate. Men bon Gavi menm son lòt pwoblèm.
Ti jèn sa genlè. Misye santi anplè a ap kenbe jenou l. Ayayayy
kot sa jwè Barcelone nan misye se souke tèt li bagay la grav pou Gavi. Eske eske eske eske epa la fwa yo komanse pèdi tou. Nan Gavi a?
Ak rezon monchè, kilè Gavi tounen l gentan reblese l ankò? Ayayayayayy.
Kilè l tounen l gentan reblese l ankò? Non match wi. Paske li te fè rupture.
Li te retounen l reblese. Li te fon retounen la a ki bal mondyal la men mondyal la e touris li t al fè. Se touris li t al fè mete jis ase l al fè paridès kase dan l. E nou pa janm pale de sa. Yo bay towo sa sanksyon. Men se nan se nan Ajantin pou yo te retire misye nèt wi. Paridès monchè. E pa 10 match yo ba li? 10 match a konn amenn bi 9 9 9000 9000 liwo an. Non men wap non bay. Paredes gen 10 match an Argentine anko. Donk si yap rele. Non men kote gen 10 match an. A pa mon chè. Pa sa ve 4 sa fwa ou komanse. Se de yo pou yo tou met misye nan. Fwa yo komanse rebrase l. Tankou Paredes, Rodrigo de Paul. Fwa yo komanse rebrase l. Ou konprann sa ve di.
Paredes pran pran sanksyon. Gen lot neg. ki pran ki pran aya la gen gen konbyen yon 3 match yon bagay konsa de menm kwen ap vin avèk detay de sou yo men paredes misye pran sanksyon ajantin tou kolektivman yo pran sanksyon tou yo gen 50% nan match ke yap jwe nan match yo yo pap ka met publik nan sa pandan 2 match yo pandan 2 match yo konbay a di yap ka ranpli stad la a 50% a domisil a 50% a domisil sa vle di la fifa je wont je pèp la relan mwe

Ou konprann sa vle di? Mwen menm m panse ke se. Men men men Gavi viktim mesye, kòman yon nèg yo bal yon match la men Gavi viktim. Li ka chèche nèg la bal. Al chèche kisa?
Nan cholito l wi.
Kòman cholito a? Tande mwen, li te voye kou, li te voye, m pa lè, li te voye kou sou misye. Non men tande, m pat pou pale de sbat li anpil kounye a men men men l merite kèk souflèt. Son ti nèg ki cho menm, cho menm cholito sa, toujou ap anmerde nèg l ap bay. Paredes, Paredes pa konn bagay konsa. Pa gen bagay konsa isi a papa. Se Gwo nèg nan reji a ki te di, Si Ramos te nan ekip sa a, Paredes t ap monte sou do grenn li. Se pa ti sapata k t ap gen.
Nou te ka wè yon match bòks nan aprè final la sou teren an. Sa vle di mwen menm, apre sa, bon Amorim soti tèt li. M t ap gade Milan jodi a. Li genyen 2-1. Li genyen 2 a 1. An sou kout ap wi.
Wi sou kout ap men parapò a Torino l te.

Ribery se antre an fonksyon, se li k ap antrene Monako kounya. Ya, ya. Li fè, li fè premye viktwa.
Mesye, depi 14 èm minit deja Eric Daer fè yon gòl mesye. Match fini. Nèg, match fini. Gòl ekip la fè move san. Pou 1 pwen 5, li jwe Monako depi 14 minit li wè 1 zero al. Kontan, yeah! Match fini. E ou konn sa, ou konn sa k di nan bagay la? Le Havre fè gòl, var lan retire l.
Gòl la ki bon pou Monaco sa ki tap fasilite misye jwenn. Ya, ya, ya.
Pase an reyalite Monaco pa bal pa bal lòt grenn gòl la. Wi.
Donk, donk pou sa misye jwe a. Misye pèdi. Misye tap gòl Havre la tap bon pou li. Demen sezon an ap ouvri.

Èske w pa rann ou kont ke dènye match amikal yo montre w sinyal premye match yo kòmanse ap ye?
Bon, Fulham pa yon ekip ki repite pou l nan zafè chanpyon, nan bagay, se nan kòb li. Non, alò de fòm wi. Ou pa sonje, dènye match li jwe a la, m pa sonje, gwo ekip an Almay. Lè l te kite teren an? Non monchè, aprè sa li pran yon krabinaj 7 zewo. Gwo ekip an Almay ki te sapata l wi. 7 zewo. Sa y di, lè yon ekip nan avan dènye match, dènye match pou lanse sezon an, li gen tan konsa. Premye match sezon an, e devan advèsè konsa, tandans la ta envèse. Demen se match prensipal nou gen pou n gade.
Nap gad nèg yo. Nap gen tan nou poun gad nèg yo. Sèl li menm. Sèl li menm. Antouka mesye jodi a la Hee Ferran Torres sa kòmanse Non Ferran Torres Kòmanse fè nèg ap pale. Se sa ti loulou te bezwen. On nèg kap sot sou ban tè danje.
E misye oze retire Dembele ak Kvaratskhelia pou met Ferran Torres avèk Agliouch? Non, non, non, non. E, Gòs. Gòs.
Nèg Ajax la? Mika Gòs, ehe.
Nan mwen konn plis nèg ki nan ekip deja. Li pa gen endispansab nan ekip. Ala mitan?
Bon, li pa gen endispansab nan ekip. Waww. Ala mitan. E chanjman pè a?
Li sot sa yon grenn pwen. Li sot sa yon grenn pwen. Antouka, antouka, e, e, mwen chè, nan prete su Ferran toujou. Men, nèg ki cho yo yon ti jan kalme nou, kalme nou, kalme nou, paske, Nou konn gen Ferran Torres ki konsa, epi aprè sa, li alimante, li alimante paking nan avèk anpil balon. Anpil ba balon. Plenyen ap fèt la, vit machin moun ap kraze. N ap, n ap tann misye.
Donk, an nou fon. Men, men jounen an pa mal soti jodi a. Jounen an pa mal soti? Kiyès ki mal soti la a? Li, li lakay ou? Liverpool kanmenm li bay, li fè yon pwen, li fè match nul, gen 4 gòl nan match sa, bagay konsa.

Bon wi, mal anba, fò n di moun yo tou ke premyè joune sa yo pa detèmine chanpyona a. Non. Paske, mwen ban pou egzanp ki se pa bon, talè a la avan n rantre nan mikwo, n ap pale de sa nan reji a, Marseille se lidè Ligue 1. Ou konprann?
Sa vle di l kenbe plas. Marseille se lidè Ligue 1. Alaves se lidè Liga a. Séville gen 6 pwen la. Séville gen, non, se Séville ki lidè.

detèmine sezon an men pou gwo ekip yo pa egzanp ant bon anta m yo yo enpòtan tankou pa egzanp Real Madrid ak Barcelone menm si ou ka genyen analiz ou ka fè sou 11 yo men yo fè lesansyèl yo pran pwen an 2 pwen ki par la swit kapab enteresan nan kous liga a paske ti pwen sa yo pafwa yo konn pote prejidis tou. Ou konprann? E mal kòmanse, mal demare. Ou konprann? O fur et à mesure ou pral pèdi kèlke pwen pasi pala, fas a gwo ekip yo, ti pwen sa yo, lè ou pran yo, li garanti ou sèten bagay, men ki poko montre egzakteman e e fizyonomi kòmsi gwo ekip yo. Epi nou rete wikenn pwochen la pou ke E Bundesliga a lage? Yeah, Bundesliga a lage. Se an Almay sèlman ki pa gen match la non. Se te koup pandan wikenn nan? Pandan anpil koup, epi Bayern bat Dortmund, men chanpyona pa yo a se pou wikenn nan. Mwen se, bon, nonb de match ke nou pral gade yo ap ogmante tou. Yeah, yeah. Paske Almay a pral antre nan koze a. Paske Almay pral antre. Bon, de tout fason, se te yon wikenn ki te trè enteresan e nou remake isi a nou modle edisyon an an fonksyon de wikèn nan. Wi, wikèn nan. Nan sousi pou n pèmèt ke nou analize majorite sa k pase e nou pwomèt ou ke n se je w ak zòrèy ou, menm sou tèren konpaye. Dè demen n tounen nan orè abityèl nou. Yes, yes.
Menm sou tèren, menm sou tèren konpaye, nou menm nou la.
Pase, si n ap ba w, si n ap ba w entè Torino.